Kote w jwenn sa w di m nan an? Gad, mwen menm se pa nèg ki konn bay manti non.
Pa mwen ki di m non. Men ki kote w wè sa? Banm di w. Banm esplike w trè byen. Mwen. Ou konn pak anba a wi. Wi wi m konn pak anba a, m toujou ladan. Ladan m ap pase ti baz. Ou konnen m te sot nan fòkil nan, m sot achte yon bagay men, m tou pase bò pak la tou. Pandan map pase konsa. Janm wè 2 moun sa yo. Joe bwe ou chita ti baz. Monchè m pa kwè nan ou, m pa kwè nan ou menm, m pa kwè nan ou. Pase m konnen son nèg ki renmen bay manti ou ye freo, ou konprann sa m di w la Jeff? Vin di w bagay, èske m te konn vin di w sa deja? Non, ou pat konn di m sa, men ki kote w jwenn baay sa a?
Ou di m ap esplike w, janm wè 2 moun sa yo bò pak la, nan pak la ti baz. Janm wèw chita. Janm wèl men pase nan kou lòt. Kisa fò.
Love ap tonbe.
Ou menm menm menm menm ki wè sa w di m nan menm.
Ak de zyem wi menm. Ak de zyem wi. Se pa yon moun ki vin di m non. Si se vre misye anraje menm. Misye anraje vre menm. Non.
Misye gentan anraje deyèm menm paske. Bon pè tifi a ye menm. Ou pa ka fè bagay sa ti baz.

Nèg sa yo piga lè yo di yon bagay de yon zanmi w pou kou konta de zanmi an pou yo. Jan misye dim Patron patron ann pye sa la. Jan misye dim bagay la son bagay li wè. Kisa misye di w la menm? Chè pou nou evite twòp pale anpil banm di w sa misye di paske ou pa lè w vin la wè misye. Mwen menm chè ni kwè misye lage misye di yon bagay nan repale ankò. Misye dim konsa.
Wavè ni manman ni pitit. Ki sa vre menm? Ou te di yè swa? M te fouti soti a menaj mwen an. E papa, m tal byen fè l. Te weekend, ou ta fouti enjoy l. Hum, ou pap di m. Pat gen anyen serye, m tap di w. Hum, ou pap di m.
Pat gen anyen pa anyen, ou konn m tap di w. E sa madanm.

M pa ka di wi m pa ka di non. Non, men lè w gen yon zanmi w tou, ou pa ka kwè ladan a san pou san, men m panse kanmenm ou ka gen ou ka ou ka gen yon garanti. Non, e pa di m pa gen garanti. Mesye patwon n ap pale tande. Plase nou fo. Salye madanm ak pitit pou mwen tande. Mwen menm tou. Fè bagay yo fo. Fòk nou wè pou nou pale, ok? Anben ok fo. Mesye, sou mwen Jeff fè gwosè manti sa? Eeyy, m pa kwè vre, m pa kwè. Gad fi, fò m kwasa Jeff kanmenm. Pase gwosè manti sa Jeff fè sou mwen an, tout anba kwaza Jeff pou m revandike avè l lespri pa la pè. Epi fò misye di m kote l jwenn gwosè sa. Yon debara ki zo reta konsa di w yo a manman w a pitit, nan.

Nèg sa yo nèg kap ki pale yo ye nèg konsa yo ye e si misye di tokay bagay sa la m cho wi map cho se e tokay la se nèg ki pa jwe l ye men an verite mesye an verite se aba m te ka fè se aba m te di aba m ka fè nou menm men sa se aba m te ka di sou misye nou Paske se pa ti pawòl mwen di sou misye la non. E, la verite anpil nèg gen sistèm sa lakay yo vre, ou konprann? Anpil nèg gen sistèm sa yo lakay yo. Nèg sa yo, yo gen yon sistèm depi yo wè yo avè yon, yo avè yon moun, yo wè li gen yon bèl pitit fi, nòmal, byen resan, byen bèl, byen kanpe, yo anvi avè pitit la tou. Gen anpil nèg ki konsa. Men,
bon, la a m pa ka vanyan pou misye. Jan misye di m bagay la, e konsa m di tokay. La degaje ak tokay. An verite m pa t sipoze di bagay sa paske bagay sa pa bagay jwèt non. E m konnen tokay la tou son nèg ki pa jwe e misye ka ede m lakay la. Tèt nèg cho la wi. Sa m ta fè la? Se lakay mwen pou m ale pou m konn sa m ap fè plis paske si m kite tokay a jou m lakay sa la e pa bon pou mwen. Fò m degaje m ale lakay mwen kounya la pou m konn sa m ap fè. E sa m fè wi.

Twò tris wi.
Wi.
M pa santi sa non. Bon tris se pa konsa w konn ye. Bon sa ka rive yon jou kè w pa kontan men madanm. Non gon bagay kap trakase w poutèt m pa konn wè w konsa non. M pa gen anyen non cheri.
Ou gon bagay kap domine w. Kisa k fè w santi ke kè m pa kontan? Paske e pa konsa w konn ye.